Bonjou bonswa tout moun sa pral depan nan lè ke nap gade video a e m pote yon video pou nou ki vrèman enpòtan kote ke nou pral aprann e ki tip de seramik ki genyen tip de seramik yo epi nou prale konnen ki valè grenn seramik ki genyen nan yon mèt kare. Se trè enpòtan e ke nou pral pase nan videyo a. Ou menm ki abòne deja e lè w jwenn videyo a bay like. Ou menm ki pako abòne, abòne ansanm avèk chanèl la e ede nou avanse, ede nou pataje videyo yo e se konsa yap parèt sou yon lòt moun. ki gen dwa an nesesite menm jan ansanm avèk ou. E ke ou konnen nou toujou bay kèk ti definisyon paske se yon kou nòmal li ye nou pa bezwen vin pote yon bagay ba ou san ke ou pa wè kote nou soti e ki kote nou pwale tou. E mwen reyalize tou fè yon videyo kote ke map mete de twa grenn seramik e ke pou ou menm pou ap gade l. Sa pa fin man enpòtan. Men tout sa yo ap vini men avan ou sipoze gon seri de bagay ke ou konnen. E ke nou prale la kounye a la pou nou e kòmanse avèk kesyon sa. Li di an konbyen de kategori se diviz la seramik? E yo mande nou an konbyen kategori seramik lan divize.

Nou pral ba ou eksplikasyon jis pou w kapab konprann. Seramik a pat porez. Se seramik lè ke w ap sèvi ansanm avèk li, ou mete dlo sou li, ebyen seramik sa a li bwè dlo. Sa se seramik a pat porez oubyen pèmeyab. Dezyèmman, seramik a pat enpèmeyab. Se seramik lè w ap travay ansanm avèk li, ou pa bezwen mete li nan dlo.

Pye moun p ap finman kouri sou yo. Se seramik pye moun p ap finman kouri sou yo lè ke yo nan yon espas. Ebyen nou pral pran egzanp a 3 seramik sa yo pou nou montre ou. Brèf, la nou gen seramik a pat pou riz la pa egzanp, ou vide yon ti dlo sou li. Lè w vide yon ti dlo sou seramik sa, aprè kèlke minit ou pa wè dlo a. Aprè yon ti tan ou pa wè dlo a. Seramik sa li menm li bwè dlo a. Wè l? Li gen tan bwè l. Li gen tan bwè dlo a la. Wè? Ou mèt vire l, li gen tan bwè dlo a. Kidonk seramik sa li pa yon seramik ki siperyè. Men nou kapab itilize l. Navay ansanm avèk li nou itilize li nan douch nou tranpe l avan ke nou mete li kote nap mete l la genyen tou ki itilize pou mete atè men seramik sa yo nou sipoze tranpe yo nan dlo jist avan nou itilize yo tankou nou gen seramik sa ki se seramik apat enpèmeyab men seramik sa li menm li pa bwè dlo. Wè. Seramik sa pa bwè dlo, wè dlo a tonbe. Seramik sa pa bwè dlo. Kidonk, seramik sa li menm, lè ke w ap travay ansanm avèk li, ou pa bezwen tranpe seramik sa. Lè nou pran egzanp sa, li menm sa se seramik enpèmeya, e antiterapan. N ap gade sou li. Ou wè la, li pa yon seramik ki glise. Li pa yon seramik ki glise, men gen plizyè tip de seramik anti-terapan. Sa pa yon seramik ki glise. Seramik sa ou ka itilize l nan nan douch, nan pakin, nan mache eskalye. Se nan bagay sa yo ou itilize seramik sa yo. Ou pa ka itilize yon seramik ki glise nan mache eskalye. Ebyen se pou rezon sa. Si tout fwa wap fon mach eskalye wap fè yon douch gen kèk pa kin wap fè ou oblije mande moun nan seramik anti derapan lè sa poul kapab konnen kisa poul achte. Nan seramik anti derapan yo mte di nou sa deja genyen ki bwè dlo genyen ki pa bwè dlo genyen ki absòbe dlo genyen ki pa absòbe dlo nou pral nap di e nap reponn avèk. E lòt kesyon an ki di, Quelle est la formule utilisée pour trouver le nombre de carreaux dans un mètre kare? Ki fòmil ki itilize pou nou jwenn nonb de kawo nan yon mèt kare? Ebyen men fòmil lan. Nou konnen nan yon mèt kare, Nou jwenn 4 fasad ladan l. 4 fasad sa yo, chak fasad sa yo mezire 100 santimèt. Chak fasad yo mezire 100 santimèt. On fwa ke se mèt kare li ye, ebyen nou iti, yo itilize 2 fasad. 2 fasad. Youn mezire 100 santimèt, lòt la mezire 100 santimèt. Ebyen lè ke nou pran

nan yon mèt kare nan chak dimansyon ke ou ta chwazi pou travay. Ki valè grèn wap jwenn ladan. Nap pase nan fòmil lan e fòmil lan ki di se 100 100 miltipliye pa 100 egal 10000 egal 10000 divize pa dimansyon. N ap pran yon dimansyon. N ap pran dimansyon san pasan. Dimansyon san pasan, santimèt. Ebyen, lè nou fè 100 miltipliye pa 100, li vin ba nou, e n ap divize sa, l ap vin ba nou 10000 divize pa 10000. Ebyen lè nou fèl fòmil lan li pral ba nou yon grenn. Lap ba nou yon grenn. Kidonk nan yon mèt kare seramik 100 santimèt pa 100 santimèt wap genyen yon grenn seramik ladan. Wèl? W ap gen yon sèl grenn ladan l. Ebyen n ap itilize fòmil lan pou tout. La, n ap nèk kite fòmil lan la. E de mèm, n ap pran 80 pa 80 pou nou wè konbyen n ap jwenn ladan l. 80 pa 80, 80 miltipliye pa 80. N ap fè 80 miltipliye pa 80. Pa 80 Li ba nou 1000 Nou mete pati sa nou desann li la E ke sa vin ba nou 6400 Ebyen 6400 n ap divize li

Nan seramik sa, si ke w achte 2 mèt kare, enben yo sipoze ba ou 3 grenn. Paske lè ou pran mòso sa a mele ansanm avèk yon lòt mòso, l ap vin ba ou yon grenn. Yo pa vann mòso seramik. Enben si w achte, ou oblije e y ap ba ou

Ainsi de suite, m kwè ke n ap konnen, nou konprann fòmil lan e n ap ka itilize l. Se konsa tout fòmil lan nèt li ye. Se konsa tout fòmil lan nèt. Pou tout sa yo, n ap fè menm jan. N ap miltipliye 60 pa 60, n ap divize l pa 10000. N ap miltipliye 45 pa 45, n ap divize l pa 10000. N ap jwenn ki valè grenn ki genyen nan yon mèt kare. N ap miltipliye 30 pa 30, n ap divize l pa 10000. Ke nou gen la a. N ap divize l pa dimin ke nou gen la, e se konsa n ap jwenn ki valè grenn seramik ki genyen nan chak nan chak dimansyon. Nan chak dimansyon, nan yon mèt kare ki valè grenn w ap jwenn ladan l. La a nou gen tout kalkil yo ki gen tan fèt. Nan yon dimansyon 80 pa 80, n ap jwenn yon mòso, yon grenn.

Nan dimansyon 20 pa 30 yo bay ou 16 grenn ladan l. Si w achte 2 mèt y ap bay ou 32 grenn. Nan sa a ou jwenn 12 grenn. Si w achte 2 mèt y ap bay ou 25 grenn. Ou wè l? Y ap bay ou 25 grenn epi 20 pa 20 ou jwenn 25 grenn ladan l. Donk se youn nan rezon ki fè toutotan seramik lan pi piti ou sipoze mete l pi chè paske w ap pran tout tan ladan l. Imajine w. Imajine w men yon mèt kare. Yon mèt kare se ladan l tout sa yo soti. Nan yon mèt kare ki gen yon grenn, ebyen tout sa yo soti ladan l. Donk si ke w ap mete yon seramik, w ap mete, se yon mèt kare ou gen la, w ap mete 10 mèt kare pandan jounen an, ou gen pa 100 santimèt, pa 100 santimèt, ebyen ou gen 10 grenn seramik w ap mete. Pelo, Si ke w ap mete e tankou 10 mèt kare seramik 25, 20 pa 20, ou wè konbyen grenn w ap mete? W ap mete yon pil. Sa vle di, yon mèt gen yon grenn ladan l. Imajine w si w ap mete 10 mèt. Ou wè ki valè grenn ou pral genyen pou w mete. Toutotan seramik lan pi piti, ou sipoze mete l pi chè paske w ap pran plis tan ladan l. Pa egzanp, n ap gade kare sa sou tablo a la. Kare sa nou wè la, sa se yon mèt kare. Nan yon mèt kare, w ap wè kat kote yo, li mezire 100 santimèt, 100 santimèt, 100 santimèt, 100 santimèt. Sa se yon mèt kare. Ebyen nan fòmil mwen te sot ba nou talè a, ebyen ou te mèt tande lè yon mèt kare de dimansyon 25 pa 25 ebyen wap jwenn tout la. Li li dimansyon 50 pa 50 wap jwenn tout la. Li dimansyon 80 pa 80 wap jwenn tout nan sa sèlman wap jwenn tout. Sa se yon mèt kare seramik. Chema sa nou ap gade la tire a ki trase a sa se yon mèt kare nan chak kote yo li mezire 100 santimèt. Bwè. E sa se yon lòt egzanp. Tankou yon mèt kare seramik de dimansyon 50 pa 50, li gen 4 grenn ladan l. Nou pral gade kote nou jwenn 4 grenn nan la a. La ou gen, mwen divize l, sa se yon mèt kare. Enben, mwen retire, mwen pral pran dimansyon 50 pa 50 lan ladan l. M jwenn 4 grenn seramik ladan l. La n ap gade sou tablo a la a, nou jwenn.

mèt kare 100 pa 100 map bezwen yon sèl grenn men si map travay avèk dimansyon 50 pa 50 mwen vle mete dimansyon 50 pa 50 ladanl enben nan yon mèt kare map bezwen 4 grenn nan dimansyon 50 pa 50 si nou pa konprann poze kesyon mwen tou prè e mwen la pou mwen reponn nou avèk tout kesyon ke nou poze si nou pa konprann poze kesyon pa bliye bay videyo a yon like patajel ansanm avèk zanmi'w zanm e fanmi'w. Abòne ansanm avèk chanèl la paske ap gen anpil bagay aprè kou sa ap gen yon plonbri de baz ou menm lè sa ou pap bezwen moun pou ki vin moute WC lakay ou pou ou pap bezwen moun ki pou vin moute lavabo pou ou wap konnen tout bagay sa yo wap gentan genyen yon kapasite kote ke ou ka fè anpil bagay abòne ansanm avèk chanèl la envite zanmi ou abòne ansanm avèk li se konsa nap jwenn tout video ke mwen lage nap kwaze nan yon lòt video.